Fon ti sòti e puiske nou pase de moman trè difisil, peyi lòk, vin gen kowonaviris, donk kòm nou menm an Ayiti se yon peyi spesyal pou kesyon kowona, donk gen anpil moun ki ta renmen rantre nan peyi an. Eske ou gen yon konpreyansyon de ensekirite a e ou panse ke otorite yo, ou menm ki te otorite, ki toujou rete yon òm deta, donk mentnan eske ou genyen yon fòm de pwopozisyon oubyen de nouvèl strategi ou ta ka prezante? M panse pa gen. Pa genyen maladi ki pa gen remèd. Pandan m di maladi a, m tou pwofite repwoche Sanon pandan m ap swiv emisyon an k ap pale de lè yon moun malad, Senatè Dera ap fè tout sa l konnen, li mete malfekte awogan ladan l.
Pito misye te di, pito misye te di tout pouvwa Bondye ban mwen m ap itilize yo. Alòs ou pèmèt ban m tou salye yon zanmi paske Val sot transfere yon mesaj ban mwen. Bah vwala, se Dieudonné Lherisson ki sot eksplike ke li te konnen Senatè Dera nan Inage, yon nèg ka gen tout pwoblèm politik avè l, men se yon nèg ki sansib, se yon nèg ki gen yon sansibilite popilè, ki toujou prè pou ede moun. E se sa k fè jodi an, yo pa ka konte Senatè Dera kòm yonn nan gwo gran nèg ki chaje lajan yo, paske se yon nèg ki separe. Bon, ann kontinye. Alò, m salye Dieudonné tou.

apwòch politik fò m toujou di w mwen m te toujou gen tandans lavalas Dieudonné te toujou gen tandans makout li men pa kont pwofesè pa kont frè m pa kont nou toujou etidye ansanm nou toujou travay ansanm e pandan m nan inage misye se nèg ki te renmen chimi l anpil e nou toujou lè w wè prefak pa l rive Mwen ak Dieudonné nou te konn fè kreye sitiyasyon pou nou viv kijan nou viv kòm etidyan. Tout egzamen ki te konn bay deja, nou travay yo.
Nou fè liv prefak, nou vann liv prefak sa yo e ay e nan Inage e nan Dwa e tout kote. Kòmsi nou te fè yon popouri. Wè? Pandansetan misye te gen 2 biznis. Li te gen youn li menm se te pou liv chimi. Li fè tchala chimi l. Mwen menm nou fè nou t ap fè tchala. Egzamen k bay nan inivèsite yo deja. Ok, ok. Se sa k fè w wè, nan yon peryòd gen moun ki pa t janm konprann, gwoup timoun nou te konn ap travay avèk yo, yo pa t gen kesyon pa pase nan INAGE pou yo oubyen pa pase nan dwa pou yo paske nou sènen egzamen yo, nou di sa k bay deja yo. Yo gen dwa tounen, konsa gen dwa pa tounen. Men si w metrize l, w ap chanje done yo, sa ap pèmèt ke w avanse. Donk, Dieudonné, mwen salye w e m te vle di sa kanmenm pou moun ki tande ke w di sa w di a. Yo pa konnen se son konvèsyon ke Deyann te rann phtk paske se yo ki di l. Bon an fèt kesyon sekirite a pou nou reponn li jodi a gen yon pàn m ta ka di gen yon defisi dotorite. Pou l rezoud pwoblèm nan fòk otorite yo pa gen defisi. Fòk lè yon otorite pale yo tande l, yo konprann li e mesaj li al kapte. E kote mesaj li a kapte a li egzekite. Otorite ki pou bay sekirite yo pa ka pou yo pale, pou yo repale, pou yo depale. Depi ou nan faz sa a, ou pèdi sa n ta ka rele krediblite e lejitimite ou menm. Ou pa gen konfyans popilasyon an. Ou pa gen konfyans popilasyon an. Donk sa se premyè kesyon. M pran l osomè. Mètnan pou m desann sou yon nivo entèmedyè. Ensekirite ak yon pakèt lòt bagay ki enplike ladan l. Genyen e pi gwo ensekirite k genyen an, se ensekirite alimantè a. Gen de fwa ou wè y ap tiye moun, m raple m gen yon nèg yo te tiye nan zòn Matisan an pou yon 50 dola ameriken l al chèche nan yon transfè. E lè fin touye l yo wè pou 50 dola yo touye l. Yo tiye l. Mentnan. Eske lapolis lan se febli l febli? Oubyen eske lapolis lan se aseni l pa aseni? Pase tout kesyon sa yo mande pou n analize l. Si n di yo n pral fè yon operasyon, ou raple w pandan m prezidan sena, m pa konn si w te konn istwa sa, pandan m prezidan sena m t ap pase yon mizè paske gon nèg ki pran non m, li fè paj fesbouk, li pirate paj fesbouk mwen, l ap ofri moun bous. E ou konn ayisyen depi yo tande pawòl pati. Tèt yo pati tou menm kote a tou. Depi yo nan de pati tèt yo pati. Donk gen de moun malgre yo li evidan gen de moun ki te vin nan sena a. Lè yo vin nan sena a se te de pòs senatè Youri. Lè senatè Youri rele li di prezidan sena a pa nan bagay konsa m pa si li gen afè bous la nou tap konnen. Lè senatè Youri rele m epi m vin jwenn li m al jwenn moun yo epi yo mande moun yo si l konnen mwen si l konnen m. Epi moun yo di non yo pa konn pèsonaj sa. Yo di non e pa moun sa nou te bay kòb la. Pase lè moun nan ap pran kòb la l gon moun li voye oubyen l fè voye kòb la sou monchè se mistik pou rezoud pwoblèm sa mnde kenbe. Si se te pou dcpj yo pa t ap janm kenbe nèg ki t ap fè bagay sa.
M mare nèg la mwen menm m fè yon 3 jou la m fè sa m fè m mare nèg la epi m voye al pran m voye al pran misye. Se konsa m ta pral gen solisyon ak sitiyasyon pa m nan. Ok. Ou panse sa kapab aplike pou konseye de chèf gang? Non, se yon bon egzanp. Pase se te ka pa m. N ap voye chèche yo? Se te ka pa m. Ou konprann? Se te ka pa m, men mwen m ba w egzanp sou kesyon moun ki kache dèyè rezo k ap fonksyone, yo panse yo pa ka jwenn. Yo ka jwenn yo, yo ka jwenn yo si yo bezwen yo. Ou konprann? Donk, si m pa bezwen w, m pa p voye chèche w, men depi m bezwen w, m ap voye chèche w. Exactement. Ou paka pa vini.
Oui, oui. Wè, map kanpe nan tèt bann sou dwa, map tann ou paka pa vini. Ou konprann? Vyèj mirak.
Vyèj mirak sodom.
Donk, nou pou mwen. Tout nan wout lan moun ap chante sodom prale. Oui, map tann yo.
Ou konprann? Oui.
Exactement. Donk, pou mwen tounen ak kesyon ensekirite a, donk, gon defisi dotorite janm te di a, defisi de lejitimite e defisi dotorite. Lè otorite yo pale se kòmsi se pat anyen. Men gon enplikasyon tou. Li sèten polisye. Ou gen enpresyon gen de pèsonaj ki fiktif. Rema nèg la gendwa rele kòmandan kòmandan kòman banm youn nan non kòmandan yo. Izo. Ou gen dwa nèg la gendwa rele kòmandan Izo e kòmandan Izo a se yon non fiktif. Epi se yon polisye ajan 4 ki leve chak maten kal travay li lè swa tounen lakay li. Ok ok. Ok. Sa se youn nan bagay m gen enpresyon moun k ap fè k ap rezoud kesyon sa yo pa chèche konprann. Fè ke gon bann non, gon bann non chèf de gang etc wap tande se de non fiktif ke yo ye. Se de pèsonaj de fiksyon ke yo ye. Vrè pèsonaj yo se de moun ki se polisye kap travay nòmalman. Ou wè? Twazyèm aspè pou kesyon ensekirite a, m gen enpresyon genyen de estrateji de pwoksimite pou yo ta mete an plas ke yo pa mete. Ou pral fè yon operasyon, si w fè yon premye operasyon Vilaj de Dye li echwe, m fè yon dezyèm li echwe, apwòch la pa bon, fò m fè yon lòt apwòch. Lòt apwòch la petèt m pa ka di l la nan mikwo a. Si nèg yo bèzen konn ki lòt apwòch a, y a chèche jwenn mwen, nèg k ap bay sekirite nan peyi yo. M ap fè yon lòt apwòch. Paske si w fè yon premye operasyon l echwe, yon dezyèm li echwe. Pandan w ap fè l la epi chèf gang imen l l ap taye banda l, l ap di w men l la, nèg yo pa antre vre. Se yon lòt apwòch. Men, gen yon pwoblèm sosyolojik ki poze tou nan kesyon sa a. Fò n chèche konnen ki sa pwoblèm nan ye. Men gen demen kache paske ensekirite a. Se kòm sa rele yon yon sòt de lyezon. Yon sentyon pase la nan rankontre lòt bò. Se yon sòt de lyezon.
Pa etone ke chak chèf gang ou tande ki gen la yo gen yon mèt. Mèt la e pa fòseman kòmandan an. Mèt la gen dwa pa rete Site Solèy. Mèt la gen dwa pa menm rete Kanapevè, l rete pi wo. Mèt la gen dwa pa rete Bèlè. Eske sa ta gen yon rapò avèk kesyon eleksyon k pral vini? E pa kesyon eleksyon sèlman, gen de kesyon ekonomik tou. Gen de kesyon ekonomik tou. Se yon bagay serye l ye. Donk pou manyen kesyon sa a, li mande pou w al nan tèt la, pou gade mentnan sa k ap pase anlè a ki fè gen pwoblèm sa a la. Gen de moun, jou jou rive met men sou moun sa yo.

Ou panse ke nan sa n ap viv jodi an la a, pou n renouvle pèsonèl politik lan, èske n pare pou n al nan eleksyon? Epi kesyon kat idantifikasyon nasyonal, bon, m ap raple moun yo ke m jwenn pa m nan sou ennan e kèlke mwa paske m te fè l, yo pa t janm ban mwen l. Donk yo al te minis tou, n te tou jwenn li ansanm. Men, parapò avèk nonb de moun yo di ki gen kat idantifikasyon nasyonal, yo te pale de 2 milyon. Men kòm mwen a Walter potko jwenn pa nou a sa fè 2 milyon ak 2 lòt moun. Donk kisa w panse de kesyon eleksyon kap vin la a Senatè? Nou poko ka pale de kesyon eleksyon nan moman nap pale la a. Pase nou fèk lè m te nan INAGE gen sa yo te rele prereki pou yon seri de kou. Map pran prensip kontab 2 si m pase. Prensip kontab 1. Ok. M ap pran kou entèmedyè 2, kontabite entèmedyè 2, si m pase prensip kontab 1, prensip kontab 2 e entèmedyè 1. Si m pa pase yo, m pa ka pran lòt kou a. Enben se menm bagay la pou kesyon eleksyon an. Kesyon eleksyon an mande yon bann kondisyon. Si kondisyon sekiritè yo dabò, kondisyon konjonktirèl yo, yo pa. e pa ban ankenn satisfaksyon pou ke w ka pale de pawòl eleksyon. Nòmalman pou renouvle pèsonèl politik la, eleksyon se yon zouti demokrasi ke l ye. Ou pa ka renouvle pèsonèl politik la si ou pa panse ak eleksyon. Men fòk kondisyon ranpli pou gen eleksyon. Fòk konfyans retabli pou gen eleksyon. Si m di bon gon pwoblèm de konfyans ki poze, gon defisi de lejitimite, defisi de konfyans ki poze. E pwoblèm ensekirite anplis de sa, fòk sa yo manyen. Fòk gen yon apezman ki fèt sou sa yo anvan menm ke n pale de kesyon eleksyon pou kon. Pase kesyon eleksyon se yon konsiltasyon li ye. Se yon konsiltasyon li ye e yo pral konvoke pèp la pou konsiltasyon pou y al fè pou y al vote. Eleksyon gen 2 aktè, ou gen elektè ou genyen kandida. Mentnan si ni moun ki elektè ni moun kandida yo di w a kondisyon yo poko ranpli, enben fòk nou ranpli kondisyon yo. Mentnan pou nou ranpli kondisyon yo, fòk genyen 2 siy ki bay efektivman fòk nou avanse vè eleksyon, enben nou pral gade ki kapasite ONI pou l pwodui kat yo e pou l delivre kat yo a tan. Nou pral gade lè ap gen KEP, Ok lè ap gen ka epe. Mentnan kijan menm si konsèy ektoral la sipoze yon enstitisyon se pa moun yap met ladann yo se sipoze menm si manm ka epe yo pa dakò la menm si manm ka epe yo pa dakò la fodrè til ke e direksyon operasyon e pèsonèl ki la e kap fè evalyasyon konbe kòb yo dwe pou lokasyon pou lo e lo e kman n di an bò kreyòl loyay kay pou yo te mete bèd pou yo mete bèk. Yon pwoblèm tou m panse ki dwe manyen an pwofondè, pase kesyon lwe kay met bèt ak bèk la, li vin tounen yon mezon kòmès tou. Konbe valè tè li ta gen nan peyi a pou nan 10 depateman yo pa ka fè 10 bèk? Yo pa ka konstwi 10 bèk? Pou valè tè li ta genyen pou nan kantite komin ki genyen yo nou pa ka konstwi alò bèd, alò pa ka konstwi 10 bèd epi w konstwi bèk yo? Kounye a la ou gen yon bann moun yo dwe. Kòm anplwaye Konsèy Elektoral, yo gen yon bann moun yo dwe kòm moun yo te lwe kay nan men yo, yo poko peye yo. Donk tout sa se te pwoblèm pou rezoud. Kounye a, lè w fin rezoud pwoblèm sa yo, ou pa ka pa kòmanse pale de pawòl eleksyon. Lè w fin mete aktè politik yo an konfyans, ou ka kòmanse pale koze eleksyon. Nou dakò ke eleksyon se yon zouti demokrasi. Nou dakò ke renouvèlman pèsonèl politik la pa ka fèt san eleksyon, men gen kondisyon pou ranpli. Trè byen. Mentnan m'ap ale avèk Walson Sanon, piske m konnen ke li ou deja pale de kesyon eleksyon. Men m gen yon koreksyon, m gen yon bagay m bezwen, m gen yon koreksyon m bezwen pote pa rapò yon kesyon ou te poze sou wout la. Ok. Ou te di Watson avèk e Devalon, Elionor e Devalon, ou te di yo ke. Poukisa Nou pat chèche Nou menm piske gen pwoblèm nan nan nivo gouvènman gen nan tout kò sosyete a Antann nou pou n rive sou Jovenel Moïse an fòs wi olye ke Nou tal kreye yon lòt bagay Monchè banm bon anekdòt Ou konnen m salye Majistra Rony Colin kap fè anpil efò ki gen anpil kouraj ki ap eseye jwe yon wòl li menm avèk Senatè Ricard Senatè Cato nan komisyon pou yo kole moso yo
pou yo kole moso yo. Ebyen, yo te rankontre m ak Sanon. Yo rankontre m pou kont mwen yon kote Sanon pou kont li, yon kote nou menm jou ansanm. E le jou ke yo rankontre m nan, m di mwen menm m pa gen pwoblèm, m toujou rete yon manm de lopozisyon. Men kòm mwen wè sektè demokratik la gen sa yo rele enpozisyon de la diktati de la panse. Ah alors là!
M di pour avoir été pas seulement président du Sénat pour avoir été pour être pour être de du plateau central mwen m pap pran dictature de la pensée nan men kikonk donk mwen m pa nan sektè a ankò menm si m pap ekri lèt ofisyèl moun pap menm bezwen konnen mwen m se yon lidè pati politik mwen m gen palmis mwen etc donk nou menm nou mèt okipe afè nou m pap gen pou m pale piblikman kont nou men m pa nan sektè a ankò malerezman Lè Rony ap eseye Rony e kato e rika si sa map di a se manti a rele pou konfimel yap eseye kole moso yo gon sèten Ulrick Saincy yon ansyen depite Ulrick Saincy yon ansyen depite ki di oh nan ki bagay Dera Sanon nou te ye ankò kounye a m gon yon ansyen senatè ki zanmim ki relem ki di mwen men kòman reyinyon fini m di bon piske se konsa. Nèg yo wè bagay la. M te deja di m pa vin, m pap ret ladan l. Epi misye li menm tèlman santi l an fòs, ou konprann? E l pa nan fòs. Wi, e l pa nan fòs.
Misye tèlman santi l an fòs, li di, bon, nan ki bagay Deraf Sanon m te ye? Monchè, la a m enève. M di, kapab pa soufri.
Ni nèg sa k ap pale a l pa gen ankenn baz, Dera chaje baz. Ok. Byen.
Men, ann tou, ann tou rive sou Majistra Rony Colin. Majistra Rony Colin m ka toujou twonpe men il semblerait ke se yon bon zanmi Senatè Dera kote ke l ap trè difisil pou gen de bagay w ap fè nan politik menm petèt pèsonèl pou l pa okouran èske n ap rejwen èske l ap rejwenn ou pi devan nan anfòs oubyen anfòs ap rejwenn li pi devan paske nou pa mache kite lòt. E se vre sa w di a, dan la mezi ou pou rapò familyal, mèt di se frè m, piske m batize de pitit Rony, nou gen depi trantan. Depi trantan, nan peryòd ke m nan Inage, Lerison ka sonje sa, Rony te konn vin chèche nou, kay sè Mari an, kote n te konn manje anfas Inage a.